Nou envite w e lè w fè sa, sa ap sèvi nou anpil e ap ede nou anpil, ap ankouraje nou, nou menm k ap fè travay, k ap panse, k ap fè ment nou travay pou nou wè kòman pou nou kapab ede w, ankouraje w avèk lang, avèk tout kalite bagay ki kapab itil ou sou kanal YouTube nou an. Se zanmi w dèy jis la la, nou konnen gen anpil moun ki rekonèt nou e gen anpil moun ki apresye travay nou. Yo konn sa nou ka bay, yo konn kòman travay nou gen anpil valè. Jodi a, nou gen pou nou pale w de la vrè vyolans. Kòm nou te kapab trete sijè sa anpil, detaye l plis, men kòm sou kanal la nou pa kapab pran anpil tan, nou pa kapab rete anpil minit, Men n ap kapab ba ou esansyèl, enpòtans yo, e apre sa ou menm ou kapab kontinye rechèch la, ou kapab kontinye avèk pasaj, avèk tit ke n ap ba ou yo, ou kapab fè plis rechèch, apwofondi konesans ou plis. Jodi a se yon sijè ke n ap tire pou ou nan Bib la, ke nou pral pale ou de La vrè vyolans. La vrè vyolans, sa sa ye e kòman Bib la konprann li, kòman sèvitè avan yo ki te kite tras pou nou nan Labib, kouman, ki sa yo di nou fè e kouman pou nou kapab egzèse la vrè vyolans. An n gade pou n wè kòman Labib defini la vrè vyolans, kòman sa te ye depi lontan. N ap li yon vèsè pou ou, se nan Matye chapit 11. vèsè 12 Matye chapit 11 vèsè 12 Prete atansyon, n ap li l pou ou Matye chapit 11 vèsè 12 Depi sou tan Jan Batis jouk jodi a peyi Wa ki nan syèl la peyi Wa ki nan syèl la Ah anba gou goumen se moun ki konn goumen kap antre ladanl se moun ki konn goumen kap antre ladanl e se sa pa sèvitè a di li tap montre nou pou nou egzèse la vyolans lè nou pran vyolans chache kisa sa ye Anpil moun, se yon mo ki komen, ki kouran, anpil moun kapab konprann sa sa ye, vyolans. Ou fè vyolans, se lè ou egzèse vyolans, se lè ou bezwen rive avan yon lòt, oubyen ou bezwen pase devan yon lòt, oubyen ou bezwen montre moun ke ou gen fòs, ke w gen kouraj ou egzèse vyolans ou pou kapab obteni yon choz, yon bagay ke w bezwen rive obteni, ki rive genyen. E la vrè vyolans, nou, e poutèt sa nou mete yon adjektif devan li, nou di la vrè vyolans. Souvan fwa se sa ki ap fè aktyalite, vyolans. Men la vrè vyolans se yon lòt bagay ke nou pral pale w de la de la bib. La vrè vyolans se lè w fè yon vyolans ke ou obtèn yon bagay ki itil ou pou nanm ou, pou la vi spirityèl ou. Apôtre Paul, anpil nan sèvitè sa yo, nan Luc chapit 13 vèsè 24, li t ap egzòte nou yo pou nou di nou, fè jefò nou pou nou kapab rantre nan pòt jis la. Sa vle di, lè w fè jefò, se lè w lite, se lè w goumen, se lè w fè, ou pran anpil prekosyon, se lè w fè anpil efò pou kapab rive obtenn pòt jis la. Nan menm Luc chapit 16 vèsè 16, Li egzèse menm bagay sa yo pou nou kapab ize lavyolans. Li di nou se moun ki vyolan, se moun k ap fè efò, se moun k ap goumen k ap rantre nan peyi kote Bondye wa a. Nan Matye chapit 11, vèsè 12 la, se sa li esplike nou, se anpil goumen. Lè w goumen, se moun k ap fè fòs, se moun k ap fè vyolan, se moun k ap itilize fòs pou kapab rive. E se sa l di, Si w wè w pa itilize vyolans, ou pap kapab rive nan wayòm Bondye a. Li di, Le wayòm dè sye nè pa pou lè timid. Pou ki sa k fè? Ou bezwen egzèse vyolans se pou w kapab pran yon bagay, pou w kapab mete l an posesyon w, pou w kapab mete l anba pouvwa w, le vouloir, prendre en possession. Ebyen, la pou w kapab pran l, piske le wayòm Bondye li. Efò pou fè? Ebyen li pa pou moun ki pap fè efò, li pa pou moun ki timid, ki pa vle fòse pou kapab rive ladan. Le wayòm dè sye nè pa pou lè timid, lè mou, lè parese, men pou se ki vèl e ki kwa, E se sa Apôtre Paul yo t ap egzije l. Li te echape anba relijyez fanatik sa yo ki t ap vle pou yo kaptire l, pou yo pran l an posesyon. Ebyen li menm, li te bezwen mete, itilize lavyolans pou li te kapab sòti anba grif yo, pou li te fè Pawòl Bondye a, egzèse ministè li kòm Bondye te ba li lòd pou l te fè. Gen anpil moun nan Labib ki itilize vyolans. Ebyen, nou pral site kèk pou ou, e nou menm, pa konklizyon, ou kapab al fè yon wòldefas tou pou kapab itilize vyolans ou pou kapab rive. Kòm nou di w, se la vrè vyolans. Se pa vyolans nan lari pou w ap kraze brize. Se pa vyolans pou w ap fè pran sa k pa pou ou. Se pa vyolans pou ap pase devan moun nan fil, men se pa vyolans pou ap rive yon moun ki nan fil depi maten ou vle al pase devan l pou itilize la vyolans pou kapab rive sou li. Yon moun ki pa gen fòs, ou pi fò pase l, ou bezwen itilize la vyolans. Se pa sa. La vrè vyolans nan la Bib, nan la vi espirityèl nou, se lè w lite pou kapab rive nan wayòm Bondye a. Lèzòm.

Men, la vyolans, se pou kapab jwenn benediksyon e latansyon di Senyè. Le sali, lè pwomès de Dye, tout sa yo, se pou kapab jwenn yo, se nan la vyolan. Youn nan moun ki te itilize la vyolans, se te Jakòb. Jakòb, li te itilize la vyolans pou li te kapab e lite avèk zanj Bondye a e lè Lite lite, e zanj lan te vin pou l di l, Lage l pou l ale. Li te di, Non, ou pa prale si ou pa beni m. E Jakòb te itilize lavyolans, e jiskalafen, zanj lan te rive beni l. Pou w jwenn labenediksyon de Dye, fò w itilize lavyolans. E se sa l di, Pou w antre lan pòt jis la, ou bezwen. Itilize la violans paske li pa fasil pou kapab rive la. E Jakòb itilitilize la violans pou li te kapab pran dwa denès nan men frè li Ezaou. Li te itilize la violans. Ou kapab li nan Jenèz chapit 25 vèsè 22 rive vèsè 24, Jenèz chapit 27 rive nan vèsè 36, w ap wè kote Jakòb li menm li te itilize la violans pou li pran dwa denès e pou l te pran, skize m, pou l pran e lite avèk zanj lan pou zanj lan te kapab beni l. Youn nan moun toujou ki te itilize lavyolans, w ap wè la fanm kananeyèn. Pitit li te malad, li te vin kot Jezi Kris, li te bezwen itilize lavyolans pou l te ensiste Jezi Kris pou l te di l, èske se ti moso pen tonbe anba tab mèt li, èske chyen an pa ta kapab manje l? E lè Jezi Kris te wè ke fanm lan te ensiste l te itilize lavyolans, E l te di l, Ou mèt ale, lafwa w, pitit ou ap geri. La a, fanm lan te itilize lavyolans pou l te kapab geri, jwenn lagerizon pou pitit li. Lòt moun ki te itilize lavyolans, sonje lòm paralize, yo te vini, yo pote yon òm paralize pou yo te kapab jwenn delivrans. E lè yo rive, te tèlman gen anpil moun avèk Jezi Kris, yo pa t kapab pase. Kisa yo te fè? Yo te oblije itilize lavyolans La vre vyolans. Yo te moute sou tèt kay la. Yo dekouvri yon pati. Yo pran lòm sa a. Yo pandye l anba pou yo te kapab jwenn kot Jezi Kris ye a. E lè Jezi Kris te wè vyolans e moun sa yo te itilize, li te di l, Lòm sa a geri. Ou menm k ap tande m, k ap suiv mwen, ou bezwen itilize lavyolans pou kapab jwenn la benediksyon de Dye. La benediksyon, les promesses de Dieu, ou pa jwenn yo konsa, ou sèlman ka jwenn yo se lè ou itilize la vyolans. La vyolans pou kapab jwenn la benediksyon de Dye. Si w rete mou, si w se yon moun timid, si w se yon moun ki parese, ou pap kapab benefisye la les promesses de Dieu gen lòt moun toujou ki te benefisye la promesse de Dieu l'homme crucifié sonje byen Jezi Kris te krisifye an mitan 2 lòt moun e youn ladan yo yo t ap ironize l lòt la te di l poukisa k fè w fè sa poukisa k fè w pa mande li pou li kapab beni nou paske nou menm nou merite sa men li menm li pa merite sa e Jezi Kris te vire pou l te di l depi jodi a menm menm ou avèk mwen nan paradi Sa vle di lòm sa a, menm lè l kote l te ye a, li te itilize vyolans, li te itilize la vrè vyolans pou li te kapab sove tou li menm. Se pa sèl li menm toujou ki te itilize la vyolans. E w ap jwenn Jakòb, fanm kananeyèn, e lòm paralize ki te plonje dekouvri kay la pou yo te kapab fè jwenn Jezi Kris. yo itiliteize la vyolans. E se vyolans sa a pou nou kapab itilize nan lavi kretyèn nou. La vyolans kretyèn. E se sa pou kapab jwenn lè benediksyon de Dye. Se pa vyolans pou al kraze brize. Se pa vyolans pou ap fè abi. Se pa vyolans pou ap pase nan fil devan moun pou anpeche lòt la k te la depi maten pou pase sou li. Men lavyolans kretyèn, lavyolans spirityèl, se lè w itilize l pou kapab rive nan relasyon w avèk Bondye, pou kapab jwenn benediksyon de Dye. Sonje byen m ap di w, Jezi Kris ki te la yè, ki te la, e li menm ki la jodi a, e se li menm k ap la demen. Menm jan lòm sa yo, Jakòb, fanm kananeyèn, lòm paralize, e lòm krisifye, yo te itilize lavyolans, pou yo te kapab jwenn benediksyon de Dye. Ou menm tou, si w itilize lavyolans, lavyolans espirityèl, lavyolans kretyèn, pou w kapab konnen, gen plis relasyon avèk Bondye, pou w kapab rive jwenn pwomès Bondye, w ap kapab jwenn lè benediksyon, lè pwomès de Dye w ap kapab itilize yo. Tande byen, lavrè vyolans Vrè vyolans se lè w fè pou w kapab rive atenn objektif ou nan wayòm Bondye a, paske moun ki pou jwenn benediksyon de Dye, moun ki pou jwenn les promesses de Dieu, se pa moun ki parese, se pa moun ki timid, se pa moun ki mou, se pa moun, men se moun ki itilize la vyolans, se moun ki goumen, se moun ki fè jefò pou antre nan pòt jis la, paske li pa fasil. Frè m ak sè m, al reli Matye 11, vèsè 12, Jenèz, pou, sou lavi de Jakòb, lavi de fanm kananeyèn ki te lite e ki te kapab rive jwenn benediksyon de Dye. Lòm krisifye, li te jwenn benediksyon de Dye paske l te itilize lavyolans. An nou itilize lavyolans nan lavi kretyèn nou. An nou itilize lavyolans, an nou fè jefò pou nou kapab rive jwenn tout sa Bondye sere pou nou. Ke Bondye kapab beni w. Lavrè vyolans, lavyolans kretyèn, lavyolans spirityèl pou kapab benefisye lè pwomès de Dye. Ke Bondye beni w.